Pèp Ayisyen, m te di sa, depi lè Ayiti t ap jwe an oktòb la, m te di Ayiti ap kalifye. Jodi a m re di l ankò, jan m di l la konsa l fèt. Viktwa sa a, m panse l ap sèvi nou kòm boustè pou n fè rekonsilyasyon nasyonal. Si Ayiti ka kalifye lan eta sa, pa gen chanpyona, pa gen anyen! Nou kalifye, si n met tèt ansanm bagay anyen pa p fèt. Viktwa sa a, m vle pèp ayisyen pran l kòm yon senbòl pou n fè yon rekonsilyasyon nasyonal anndan peyi sa a. E n ap felisite tout jwè yo, tout jwè k t ap jwe yo, sa k te sou ban, tout nèt. Mesye chapo ba, apre 51 an nou voye Ayiti nan koup di mond ankò, chapo ba tout jwè yo, nap di pèp ayisyen pran viktwa sa, kalifikasyon sa pou koup di mond sa, fèl sèvi an gren. Pou n fè rekonsilyasyon nasyonal. Nan linyon fè lafòs, n ap ka fè tout bagay. Met Ayiti an premye nan tout sa w ap fè. Met Ayiti an premye nan tout sa w ap fè. Tout Ayisyen, nou dwe viv ansanm, tèt ansanm, nan linyon fè lafòs. Viv Ayiti, viv pèp Ayisyen! Bonjour tout moun Bonjour à tous se Duckens Nazon Dans un premier temps m fè video sa je fais cette vidéo pour remercier tout le monde m ta renmen remèsye tout pèp la mèsi anpil pou sipò enkondisyonèl ke ke nou ban nou malgre ke te gen de o e de ba nou konnen sa fè pati de jwèt la so nou aksepte l.

Se pa sèlman yon slogan, li pa yon slogan sèlman, se yon se yon mantalite, se yon fòs de karaktè e plis ke sa m panse ke se yon yon stil de vi. So, m ta renmen ke tout popilasyon an pran konsyans ke nou ka chanje peyi a, ok, e sa ki bèl la se ke nou fè l yon 18 novanm. On a fè sa an 18 novanb. Antre frè, tout moun tap kwen nan lòt. Pèsòn nan lache pèsòn ke de sòlda. A la gèr kòm a la gèr. E je se ke y a pa de azar. Si match la fèt nan dat sa, se ke l ta dwe fèt nan dat sa. Ok?

ansanm, man dan la man. E gen yon mouvman ki fèt yè pa frè m, Ade Ricardo, ki se youn nan pyonye ekip nasyonal Dayiti an, avèk yon hashtag ki se ouvè peyi a. So, mwen gen yon mesaj pou tout moun ki konsène. E lè m di tout moun ki konsène nou byen konnen de kiyès m ap pale. M p ap chwazi yon kan an patikilye si s ne pèp la paske m avèk pèp la, m kanpe avèk pèp la. Gen anpil inosan, gen anpil fanmi k ap soufri. E mwen menm Nazon jodi a m pran lapawòl paske mwen fatige de sitiyasyon sa. M ta renmen wè peyi m kanpe.

Viv Haiti. E m sipoze ke kèlkeswa moun ki ayisyen k ap resevwa nou la a, yo gen yon ti kè kontan e kanmenm kèlkeswa sa k prezante anndan peyi an e gen yon ti souri sou vizaj yo, gen yon ti kè kontan anndan yo menm lòske se pa konsa yo te swete ke l fèt men Mwen toujou di nou sa wi. Mwen di nou pari Ayiti a se a partir de kilti nou. Se a partir de mizik nou. Se a partir de kapasite nou pou nou transande yon seri de bagay. Se nan konpetisyon entènasyonal yo. E se la wi. Se la wi. Nap fè bèk la. Aktyèlman, foutbòl lan ki se le spò wa ayisyen, nou pa toujou rive bay rezilta ke nou ta sipoze bay pou pèmèt ke nou fè pati de gran ekip di mond. Dabò, ankenn kondisyon pa reyini, ankenn kondisyon pa reyini, peyi a pa vivab sou le plan de la sekirite donk se pa evidan peyi a pa striktire pa rapò a leta li menm ki pa bay anyen pot anyen pou li answit ou genyen ke se swa foutbòl ke se swa volebòl ke se swa baskètbòl ke se swa tout kèlke swa spò ke w konsidere a. Li pa jwenn anyen kòm ankadreman nan men pèsonn an Ayiti. Nan men pèsonn an Ayiti. Ok? A yon sèten moman te genyen yon minimòm defò ki tap eseye fèt pou nou te gade ki jan nou te kapab prepare yon pepinyè avèk yon ansanm de jèn ki ta pral montre talan yo. Anpil fwa nou fon bèk. Nou fon bèk. Sou le plan entènasyonal, men nou gen yon pakèt bagay ki malerezman fè ke lè y ap gade nou, yo pa kapab pran nou oserye. Lè w pati avèk de twa ti jèn avan menm ke w al avè yo, paran yo gen tan tèlman netwaye sèvo yo pou pifò ladan yo pa tounen. Dayè si w tounen, ou se yon enbesil. M sonje yon lè e Paul Altidor te mande m pou m ba l yon kout men nan kad yon deplasman ki t ap fèt avèk yon kantite de ti jèn, nou te fè yon konkou, de bagay konsa. Men, gen yon ti jèn ki rete, misye ekri m, misye di m, presyon ke moun lakay li ba l, Li pa li pa kwè pa gen li pa kwè ankenn posiblite ta ka fè l retounen paske moun yo tèlman ap bay presyon. E paralèlman, gon ti jèn li menm lè misye retounen isit an Ayiti, moun lakay li tèlman manke l dega, se mwen ki te oblije ede l nan yon pwojè li t ap fè paske moun lakay li di l ke misye gen mizè rekonesans si l gen dwa kite tè sa a. Li pile terre promise nan kse les Etats Unis. Li jwenn mwayen l retounen Ayiti. Non, yo di misye pa tèm. Tandiske misye li menm li eksplike w ke li te pran angajman anvè mwen menm, li te pran angajman anvè anbasad Dayiti a Washington, li te pran angajman anvè peyi a e ke l te jwenn opòtinite sa pou l te deplase Li pa ka fè tout moun sa yo wont alafwa. Men paran l di l, nan ki afè bagay moun w ap do ap pale de mesye Numa? De ki lakyè l? De ki lakyè l de anbasad Dayiti a Washington? De ki lakyè l de peyi? Sa moun sa yo itil ou? Men misye fè anpil efò pou l eseye goumen avè l pou l di non, se paske yo òganize yon konkou, etsetera. Men nou pa kondane paran yo pou sa. Poukisa? Paske y ap viv yon sitiyasyon de non retou, yo pa wè devan, yo pa wè dèyè. Dayè yo gon pèsepsyon de pou pati ou pa ka pa bon. Ayiti se li menm ki tè modi a. De pou m depoze pye nan nenpòt ki lòt peyi, notamman Lèzetazini grann pwisans, Ebyen monchè, se kòm si m ta di w, ou sove, ou tou leve atè a. Se sa pèsepsyon an ye. Ok. Li valab pou yon kantite de ti jèn ki patisipe nan de konpetisyon. Li valab pou mizisyen. Gen de mizisyen k ap pati, natirèlman gen de dyaz, yo konnen yo bon nan sa. Gon kesyon de petisyon pou w fè pou pèmèt ke mizisyen yo ki nan dyaz la kapab al patisipe, al jwe epi yo otorize yo al jwe laba. Donk yo gen yon viza espesyal ke yo ba ou. Men anpil fwa gen biznis ki fèt avèk bagay sa a. Gen de dyaz ki mete de non ki pa egziste. Se pandan ou rive e nan konsila a ou rann ou kont ke dyaz la te gen plizyè lòt manm ke w pa t janm wè, ke w pa t janm konnen. Men se de bagay ke yo fè jis pou, m ta ka di, pèmèt de lòt moun vwayaje. Dèfwa se o non d'une certaine amitié, men konsa tou dèfwa se biznis li ye, nèg la bay kòb li, etc. Se sa k fè anpil fwa w pa ka pale fò avè l, paske l di, atansyon mesye, viza sa, nou konn konbyen kòb m peye pou m jwenn viza sa, bann nan p ranse avè m nan. Sa di ke ou gen de sitiyasyon konsa. Gen de nèg ki te gen twoup teyatral, anpil fwa yo mete moun sou petisyon, yo fè kòb avè l. Yo fè kòb avè l. Ok. Gon seri de timoun ki al patisipe nan konpetisyon, tout kalite. Tout kalite, tout kalite spò, tout kalite bagay jeu despri, etc. Donk, yo toujou jwenn yon fason pou ke yo sòti tèt yo. E gen de moun ki tèlman ap bay yo presyon, paske yo tiraye agoch e adwat, anpil moun ap bay yo presyon pou yo pa tounen. Pou yo pa tounen. Ok? U 17 pati, ou tande gen moun ki fè defeksyon. U 19, gen moun ki fè defeksyon. U 20, gen moun ki fè defeksyon. E ensi de swit. Ensidswit. Pa pita ke lòt jou la a, eben gen yon piti ki rive an Espay la a, epi oman li fè kò l vès. Men m si ke se pa piti a non ki deside l ap rete. Se paran l k ap ba l presyon konsa. Fòk li rete epi anpil fwa yo vin chèche yo, voye de moun vin chèche yo, etsetera. Bon. Dan se kondisyon. E ou ta gen dwa pa atann nou a gran choz. Men, sa pou nou konprann se ke gen de moun k ap fè l, men gen de moun ki p ap janm fè l. M ban nou de egzanp. Se pa paske moun nan gen afè l bon Ayiti non ki fè li retounen. Men bon, kesyon de konviksyon, e kesyon de, m pa konnen, moralite. Gen yon pakèt bagay ki ka fè sa. Mentnan, mwen ouvri parantèz sa a, se pou m ka montre nou ke Gon kantite de kondisyon ki pa reyini pou nou menm nou te patisipe nan yon seri de kondisyon, nan yon seri de konpetisyon. Erezman, erezman, konpetisyon sa yo, yo louvri, yo pèmèt ke yon ansanm de entènasyonal, anfen, m ap pale de jwè pa nou, Ayisyen ki ap evolye nan de chanpyona sou le plan entènasyonal, ki kapab jwe pou nou. Evidaman, nanpèch ke genyen de jwè. ki dorijin ayisyèn, ki pa t swete jwe pou Ayiti, ekout, yo plis enterese gade ki jan y a sòti tèt yo nan de lòt ekip, wè, notamman Lafrans, etsetera. Men fò m di nou, se pa paske se Ayiti, gen de lòt ekip, gen de lòt nasyon, kote ke gen de jwè ki jwe, menm si yo se frè, de frè, Egzanp, lè frè William pa egzanp. Donk, gen youn ki aksepte jwe pou peyi l kote l soti a, gen yon lòt ki aksepte li menm, non, li ap rete jwe pou Lespay. Ok. Mentnan, se de chwa ke bagay sa yo ye. E, anpil fwa, gen de rasyonalite ki akonpanye chwa a, men konsa tou gen de lè se emosyon. ki akonpanye chwa a. An n ta di ke yon moun, ou gen posibilite, ou dorijin ayisyèn, ou gen posibilite pou w jwe pou Kanada, ou gen posibilite pou w jwe pou Lafrans, ou gen posibilite pou w jwe pou Lèzetazini, eksplike m ki jan motivasyon an pral ye pou fè ke ou pa jwe pou gran peyi sa yo, ou pral jwe pou Ayiti? Ok avèk tout tach ou konnen ke Ayiti gen sou dol. Gen de lè gen de bagay kòmsi m ta di ou ta gen dwa di a se pa evidan monchè. Ou pran yon nèg tankou Jòj Weya e kot ki gen pitit gason l yon nèg yon nèg te prezidan ok yon peyi Liberya. Epi pitit gason w ap jwe. Prann li. Men lè w se prezidan yon peyi, ansyen prezidan yon peyi, e li yon ti jan kèt. Li mande reflechi. Non, sensèman, li mande reflechi. Li mande reflechi. Donk, fè chwa pou w jwe pou Ayiti a. Ankò yn fwa tou li menm tou l mande reflechi. Yeah. Paske w ap evalye tout bagay yo, w ap gade le pour et le contre, w ap gade ki avantaj ou genyen si w jwe pou lòt peyi etranje a. Mentnan kisa pasif Ayiti ye? Ekout, li mande yon bèl refleksyon, li mande yon bèl refleksyon.

prezidan ki te pase nan yon eleksyon depi 2021 nou touye l epi apre sa eleksyon pa janm fèt ankò nou pa gen paleman k ap fonksyone enstitisyon yo ekout men de peyi n ap pale la nou pa gen posibilite pou n fè ankenn gwo konpetisyon pa gen chanpyona veritableman ki fon sans ke n ap devlope lakay nou Nou pa ka jwe nan kapital la, stad Sylvio Cator pa fonksyone, bandi pran kontwòl tout zòn, leta li menm pa montre kapasite pou ke l reyaji oubyen antisipe. Men de peyi n ap pale la. Paske kèlke pa, se pa jis kritike moun yo men fò nou byen analize kesyon pou nou konprann de kisa n ap pale. Konprann byen wi. Se menm jan m toujou di ke gen de lè gen de moun ki gen de konpòteman, Se pa jis rete choute sou yo. Poukisa? Paske anpil fwa nou dwe konprann ke se sitiyasyon ki fè aksyon. E lè m di se sitiyasyon ki fè aksyon, gon eleman fondamantal ladan l, chak moun gen kapasite de rezistans pa l. Ourenda gen kapasite pou reziste si on nèg, an n di w se on fi, gen on nèg ki ofri w 5 mil goud, ou reziste. Gon lòt li menm li pap reziste pou 2000 goud. Gon lòt ki pap reziste pou yon plat manje. Gon lòt ki pap reziste pou yon mwa lekòl yo peye pou li. Donk, avan w kouri di entèl se penbèch, entèl se sesi, entèl se sela, fòk ou gade kisa reyalite pa l ye. Non sèlman reyalite l, nan sa l ap viv, Men dezyèmman fò w gade èske li te genyen plizyè opsyon ki prezante devan l, menm lòske on a toujou le chwa, èske lòt chwa yo lè w konpare sa l deside fè a èske se de de gete de kè? Fòk ou gade tou sa. Mentnan. Ann gade ekip nou an. Ekip nou an majorite jwè yo se de moun kap viv deyò. Se de moun kap evolye nan de chanpyona deyò. E eske se nan moman sa nou te atann nou ke Ayiti ta pral fè bèk li fè la a? Men alò sa mwen renmen avèk Ayisyen, yo gen dwa. pa mobilize anyen pou yo sipòte ekip la. Yo ta gen dwa ap mande, a, an nou fè yon maraton, an nou fè yon sesi, an nou fè yon sela. Men, ou ta gen dwa jwenn gen de twa moun ki fè yon jès, trè souvan se son lè menm. Men apre sa, gen de moun ki di, Ayiti, monchè, Ayiti pa menm pa fè moun wont, monchè. Ou ka wè Ayiti ap mennen 3 zewo la a, epi match la fini 5-3. Gen de moun se konsa yo konprann ekip la. Ekip la gen anpil kalite men li gen de feblès tou, li gen de feblès. E wap wè pa egzanp a en sèten moman lè wap tande kwonikè yo kap pale menm ou menm tou lè wap obsève ou di tèt ou woy bare, bare, gon kote ou vin rive wap pede di bare, bare etc. Defans la pran dlo. Wè, men n konprann ou. Nan sa, w ap sibi yon presyon, ou gen yon strès ki anvayi ou paske, waw, si w fin fè yon bout gòl, ou pa ta renmen yo egalize, si w 2 zero, woy! Ou konprann? W ap goumen, lè w wè match, ou konprann? Ou ta swete ke tan pase vit. Men, ou pran spò a ke nou pa envesti ladan. Nou pa mete gwo lajan pou euh, federasyon yo, nou pa mete gwo lajan pou seleksyon yo, men, Ayisyen ap tann rezilta. Ayisyen ap tann rezilta. Anpil ekip, avan al nan seleksyon, Avan n rive nan seleksyon, gen de chanpyona ke yo fè, epi yo seleksyone de jwè. Bon, nou menm, se apèn si gen de twa match ki fèt nan de kote, imajine w, match nou jwe yè la, se yon match a domisil li ye, se yon match, se yon match a domisil li ye pou nou, sa ve di ke n te sipoze jwe l Pòtoprens, Nou te sipoze jwe l nan yon gwo tèren, nan pil stad mesye yo te fè yo. Men, l oblije jwe Curaçao. Ok? Sa di ke nou toujou gen yon bagay n ap prete. Konprann? N ap prete yon espas, n ap prete yon zòn, n ap prete yon tèren. Poukisa? Paske, a, lakay nou, monchè, gen ensekirite, match pap ka sesi, match pap ka sela. Ok? Bon, kounye a, ban m mande nou, nou nan yon kontèks konsa, ensekirite, vyolans, etsetera, bon, an n imajine ke se te an Ayiti, apati de Ayiti ke tout bagay t ap planifye, bon, ki jan n t ap fè sa? Ki jan n t ap fè sa? Paske, si se te apati de Ayiti pou nou te pran de ekip, pou nou te pran de jwè nan Èg Nwa, nan Resin Klèb Ayisyen, nan Don Bosco de Petyonvil, nan Vyolèt Atlektik Klèb, nan ASC du Cap Haïtien, nan FICA du Cap Haïtien, nan ekip Sen Mak yo, nan ekip Gonayiv, nan Juventus oubyen Amerika dè Kay, etsetera. Eskize m. Eskize m. Sa vle di ke efò a t ap plis. Lè yon ekip pral jwe, pa egzanp. Son bagay, se lakwa e labanyè wi. Avan pou tande 2 ekip ki soti nan yon pwovens pou l al nan yon lòt pwovens, yon dirijan foutbòl se prèske tankou mandyan devan katedral wi. Tèlman yo solisite moun, tèlman yo mande moun. A prèske ak kwi nan men. Ak wi nan men. Donk, ou menm tou gen dwa di, wi men mesye, tande, bon, n ap solisite m pou match ke nou pral jwe, wi men, ok, li pral abouti a kisa, match sa a? Al pral bay. Hein? Ki ki dènye fwa nou jwe yon match ki te fè yon sans? Poukisa pou m al gaspiye lajan sa nan yon ekip paske tou senpleman nou di a nou ta renmen jwe men atan men moun ki pa vle bay kòb la l ap jwenn tout jistifikasyon pou l pa bay li e fò w konprann li tou fò w konprann li mentan jis gade ekip sa a k ap jwe Menm si Ayisyen pa t enterese avèk ankenn jwè nan ekip la oubyen ankenn lè ekip la t ap jwe yo pa t enterese men depi yo tande Ayiti ap jwe yo just met nan tèt yo ke fòk yo al sipòte ekip la ou pa janm konnen ekip la ka kale ekip la ka bat ou konn. Ok Nou pa teni kont de eske ekip la gen preparasyon, eske ekip la gen mwayen pou l deplase si gen yon bagay pou l al jwe yon kote. Gen de lè pa egzanp, yon ekip ap jwe, li pral jwe yon kote. Men w konnen pou yon kesyon de rekonesans dè lye, ekip la pa t dwe rive lavèy Lavèy lal jwe a? Non. Ekip la, yo fè rasanbleman an, ekip la te dwe ale de twa jou alavans pou l kapab aklimate l, pou l ka aklimate l. Paske gen de kote ou al jwe ki tèlman fè cho, oubyen gen de kote ou al jwe ki tèlman fè frèt.